Ou menm ou pral penetre nèg sa. Non men ou fè twòp e vin penetre misye. M pap fèl!
Moun sa ap touyem vre.
Wap touyem monchè. Non. Si w vle pran kadav mwen pou w fè sa w di yo, pa gen pwoblèm men e pa mwen. Men sak pase, 2 nèg yo tèlman lacho pè mouri, y aksepte fèl. Li aksepte. Non men mwen prefere mouri. Paske sa anpil moun pa konprann, gen bagay ki rive w nan vi an, menm si w kontinye ap respire apre, men w mouri deja wi. Paske moun yo, moun yo gen yon bagay yo pa konprann. Gen lanmò dan lam, gen lanmò fizik la, e gen lanmò espirityèl la. Bay lòm. Se tridimansyonèl li ye. Lè w pale de èt imen, ou pale de twa dimansyon, le kò, lam e lespri. Kò w gen dwa poko mouri, men nanm ou mouri deja wi. Kòman w panse w pral viv la bla w? Lè yon bagay konsa fin rive w, ou twomatize pou tout rès vi w wi. Chak jou ki jou w gen pou w leve se sa sèlman k ap pase nan tèt ou wi. Ou pèdi konsantrasyon w, ou pèdi souri w, ou pèdi anvi viv ou wi. M pa konn si w konprann. Ki anvi viv ou pral gen la aprè? Ki lajwa w pral gen la? Ou panse w ap ka rete pou w ap ri, pou w ap bay blag avèk zanmi kòmsi de ryen netè? Ou panse w ap ka viv konsa ankò? Swa jamè. Ou panse wap ka domi leve komsi de rien nete? Ou panse wap kapab? Ou panse a chak fwa ou pral wè yon masisi pase devan je w nan lari, ou pa kwè ke menm imaj sa ap tounen monte nan tèt ou ankò? Bon kote w kite w gen dwa pa janm gason wi blaw.
Bagay tèt chaje nèt wi. O wi!
Ou gen dwa gen madanm ou la ou pa janm ka kanpe pou l w ankò wi. Tèlman bagay la ap domine w. Donk, olye m al rete, paske kisa, paske m ap respire toujou, m prefere mouri monchè. M prefere mouri. Paske la se yon soufrans ou pral fè tout antouraj ou viv pandan tout rès tan w ap gen pou w pase sou tè a wi. Kò flè moun yo kriye yon fwa, kò fè yo kriye chak jou. Pae ki la, lè madanm ou li la chak swa lap ting ting ou epi ou pa ka kanpe. Lè tout zanmi ou vin la yap bay blag, yap ri, yap bwè gwòg, ou menm ou pa ka bwè gwòg avè yo, ou pa ka bay blag, ou pa ka ri. Tout ap di kèt misye genlè gon pwoblèm avèk ou, misye genlè gon pwoblèm. Kounye a tout moun pral poze tèt yo kesyon kisa w gen, kisa w gen, maten, midi, swa moun pral poze w kesyon kisa w gen e ou konn sa ki pral fini ak yo pral pase, ou pral kòmanse nève sou moun yo, Ou pral kòmanse di moun yo sa ou pat dwe di yo. Paske moralman, mantalman ou deranje, ou pa byen. Ou konprann? Ou pral kolerik, ou pral an chimè, ou an non tout moun ou jwenn ou ta bat, men sa k pase se paske ou pat ka bat nèg yo, men ou wè moun yo la, ou kwè. A vle di, jan bagay la toujou di a, dan pouri gen fòs sou bannann li. Ou pat ka bat nèg yo, nèg yo te gen zam sou yo. Yo te brake zam sou. Kounye a ou pral sòti pou bat madanm ou nan kay la? Ou pral bat pitit ou nan kay la? Paske raj ki nan ou an, w ap gen bezwen degaje l e se sou yo ou pral defoule yo. Bon poukisa ou te bezwen fè moun yo soufri tout bagay sa a? Ke ou mouri fini. Moun yo a fè yon sèl kriye, yo antere w epi tout bagay fini. M pa konn si w konprann non Blanc. Gen bagay ou pa ka aksepte. Vwala poukwa m di w tout sa w wè k ap pase la, se pèp ayisyen k ap aksepte l. E w wè m te di w sa yè. Nèg yo la y ap vyole pèp la e nan anal. Penetrasyon pwofond nan anus pèp la. Yap vyole pèp sa la, lap senyen la e malgre tou nèg yo kontinye ap penetre l byen fon la. Se paske pèp la vle l. Se paske pèp la pike l bay. Si l pat pike l pou l bay nèg yo penetre l, nèg yo pa tap fè tout sa yap fè a la bla w.
Jamè! Ki enfòmasyon kap domine aktyalite entènasyonal la la? Nan entènasyonal la fòm di w kontrèman avèk sa moun te panse ke ou konnen te gen gran jiri a li menm ki te deklare pou li Donald Trump li menm li koupab e Donald Trump yo te mande pou yo arete Donald Trump gran jiri New York la ebyen jodi a misye te gen pou l al parèt devan tribinal New York lan misye t ale tribinal sa ki twouve l Manhattan ebyen misye li menm li plede non koupab e de 34 chèf dakizasyon. Sa vle di yo drese 34 chèf dakizasyon kont Donald Trump. Misye di li non koupab, sa vle di li inosan nan tout sa yo akize l yo. E pa la swit, yo ta pral kite l sòti, men e pa ke pwosè a fini. Men, Donald Trump nan moman nap pale a la, misye ankò lib, yo pa arete misye, e, donk, lib li lib la, se pa yon libète kondisyonèl, se pa yon libète ke sou kosyon. Donk, pou lenstan, yo poko arete misye. Men, selon enfòmasyon ki bay, se reprezay ke otorite yo yo menm yo ta pè, Sa vle di yo pè pou ta gen emet, yo ta pè pou latwoublay ki fè ke pou lenstan yo poko arete Donald Trump. Men, Donald Trump poko tire dafè. Sa vle di, se pa ke misye lib, yo pase kwa sou sa yo te akize l yo, misye toujou nan pwosè, misye poko tire dafè. Lòt enfòmasyon, eben, pou la segond fwa la, sanble lèzòm prale dan lespas, bon, pa dan lespas, sur la lune. paske yo ale nan lespas plizyè fwa deja, e donk pou la segond fwa lèzòm prale sou la lin apre ann di e bon sa gen 50 plis ke 50 an 50 an lèzòm prale pou la segond fwa sou la lin e sèt fwa si se 4 astwonot ke y ap voye e pami yo gen yon fanm epi te gen yon nwa. Se premye fwa yon fanm pral genyen pou l fè vwayaj sila a, tou kòm se premye fwa yon òm nwa pral genyen pou l fè vwayaj sila a. Donk, 4 moun sa yo blaw, se 3 ameriken epi yon kanadyen. E n ap bay non yo blaw byen rapid. Genyen, genyen, genyen Red Red Wiseman e ki se kòmandan an, genyen Victor Glover ki se pilòt la, genyen Jeremy Hansen epi gen Christina Koch. Yo menm se 2 spesyalis ke yo ye. Enben Christina Christina Koch e se li ki fanm ki prale e fè vwayaj sa pou la premyè fwa e Jeremy and Sons nou konnen Homme Noir lan tou se premye fwa ke yo pral genyen pou yo ale dan lespas. E nap raple tout moun ke premye fwa, bon pa dan lespas non su la lune, premye fwa ke lèzòm te bay veso spasyal yo a, veso spasyal la rele Orion. Veso spasyal la rele Orion. e yo bon e moun di yo ta dwe ale yo ale depi yè donk veso spasyal la rele Orion e se depi yè veso a dekole e pou l ale dan lespas e e spesyalman su lalin premye fwa ke lèzòm te fè vwayaj sa se an 1972 e veso spasyal sa se Armstrong e Apollo 11 Apollo 13 Apollo 13 Donk Apollon 13 ki te rive ale sou lalin, e premye òm ki te touche, ki te mache sou lalin se Neil Armstrong. E misye gen yon pawòl selèb ke yo toujou kenbe, ke lè misye sòti kòmanse mache sou lalin, li di, Un petit pas pour l'homme, mais un pas géant pour l'humanité. Ou wè non? Jis pou l te di Ti mache l ap mache sou lalin nan, s on ti pa l ap fè, on grenn pa, de grenn pa. Men, pou limanite, sa vle di pou sivilizasyon nou an, se yon gwo tonton bout bagay. Gen kapasite pou mache sur la lune. E fòk nou di, la NASA anonse tou, ke y ap prepare yo la a, gon lòt misyon, ki gen pou dekole, misyon sa li menm, l ap gen pou l al ateri, sou planèt Mars. Planèt Mars ki se planèt wouj la nou konnen ki inabite men yo.
Alo? Syèl.
Enben dezyèm misyon sa, tande byen sa m pral di w la blan. Dezyèm misyon sa pral ale an 2024 sou Mars e y ap genyen pou yo rete sou Mars. Tande sa m di a, y ap genyen pou yo rete sou Mars, paske y ap genyen pou yo prepare veni lòt astwonot ankò k ap kite planèt tè pou y al sou Mars. Ooh! Lèzòm bat kò yo wi. Nèg y ap gade la a si yo te ka kolonize planèt Mars. Ou tande sa m di w la? Nèg yo ap gade la a si yo te kapab kolonize planèt Mars. Ou konprann sa m di w la? Y ap gade si yo te ka kolonize planèt Mars. De manyè aske si ta gen pwoblèm la, si yo te ka kouri kite planèt tè pou y ale sou Mars. Bon, m pa konnen si m ap gen tan wè epòk sa a, blaw. Epòk kote moun ap fè vwayaj planetè, Kòmsi de ryen netè. Nèg la gendwa rete l rele w la, monchè sou planèt Mars m ye la, kòman bagay yo ye sou planèt tè an. Wouuh! Lèzòm fè wi. Lèzòm fè, ba yo anpil. Se sèl nou etanke nasyon wi k pap travay. Nou pa deside travay. Men, lòt nasyon ap frape wi la. Alo? Alo?
Wi m di w se sèl ayisyen k ap ranse.
Bon. Bon, Ayisyen pa prese non. Y ap betize. Epi, blaw, pou n fini avèk enfòmasyon entènasyonal yo, fòk nou di la a, Maduro fè arete 42 moun la a, 42 moun la a ke Maduro fè arete pou koripsyon, moun sa yo ki ta vle eskwoke yon konpayi petwolyè ki pou Leta. Eeh moun sa yo ki ta a eeh ki ta akize de detounman fon yon vas rezo moun la a, chèf yo a ap pran lajan nan kès leta a e pou fè afè pa l, detounen lajan leta. Maduro ta òdone arestasyon la 42 jèn gason jèn fanm, an di 42 moun men gen fanm ak gason ladan yo eeh pou koripsyon pou detounman fon. E pa Ayiti non. Kote lè nèg detounen lajan leta e bravo yo bat pou li? Hein? Lè nèg vòlè lajan leta e bravo m wè yo bat pou yo? Hein? Se onore m wè yo onore yo. Donk se pa Ayiti. Sa e Venezyela, Maduro gentan fè arete 42 malandren malandrèn. Donk e ba yo rèd ladanw. Donk vwala. Li rive lè la pou nou mete fen nan emisyon.
Eben, mwen di w mèsi Blaw, mèsi avèk tout moun ki te konekte, ki t ap swiv emisyon sila. Nou bay randevou demen akonte de 10 zè pou Amerik di Sid la, men 9 zè pou Ayiti avèk zòn ki antoure l yo, tout Amerik di Nò la, menm si se yon pati nan Amerik di Nò la. Nou bay moun yo randevou demen. Epi nap di yo kenbe fèm pa moli Ayiti pa peri, se te avèk nou brase lari a e bla w pou te pote emisyon sa a pou nou. Nap kwaze yon lòt fwa ankò si Bondye Granmèt la prete nou lavi. Tchaw!
Babay tout moun.